Mwen di bonjou mesye dam ou bonswa mesye dam sa pa depan de lè ke wap tande m nan. Se yon plezi pou m antre lakay nou jodi a pou m fè ti deba sa ansanm avè nou kòm a labitid. Ebyen jodi a kisa nou vle pale? Nou vle pale kote degre mechanste lòm rive Kote lòm vin fason yo pran mond lan, vin fason pou yo kapab fè tout sa ke yo vle ladann san ke yo pa epanye mas ki defavorize a, san ke yo pa ale nan avantaj mas ki defavorize a. Pa egzanp, si n kòmanse, nou konnen kòm jan sa te fèt deja. Si n ap pale de Premye Gè Mondyal ki te fèt nan peryòd 28 jiyè 1914 a 11 novanm 1918, nou konnen ki valè moun gè sa te pote ale, ki valè moun gè sa te tiye. Lè n ap gade, si n ap fè yon apwoksimativ de chif, nou kapab di ozanviwon li te pote ale 18 milyon 600 mil pèsòn Kote ou te jwenn anndan chif sa a 9 milyon 700 mil sòlda e popilasyon sivil la te ozanviwon de 8 milyon 900 mil pèsòn? San konte moun ki te mouri akote, sètadi moun ki t ap mouri de ki t ap mouri nan grangou, moun k ki t ap mouri akoz yo pa t ka swen lopital, sètadi chif sa a se yon veritab katastwòf ke l te ye. E si pou n tonbe Nan lojik gè dezyèm gè mondyal ki te fèt nan epòk premye septanm 1939 a 2 septanm 1945, kote istwa te konsidere gè sa kòm gè ki te ki pli kriyèl ki te kapab egziste, kote li te pote ale anviwon 60 milyon de pèsòn, kote 2 pwen 5 pousan popilasyon mondyal la te disparèt anba misil, anba kanno nèg a zam Sètadi, lè peyi alye, lè peyi non alye t ap frape tèt yo, t ap toke kòn yo, pou yo kapab diminye popilasyon an nan enterè yo, nan avantaj yo, pou yo sovgade espas ke yo vle oubyen pou yo konkeri plis espas. Se konsa ke nou konnen bagay la te ye. E toujou san pale de mò ki t ap mouri, ki t ap mouri pa lafen ki tap mouri e akoz de mank de swen sanitè sitou pou lè peyi pov yo, lè peyi ki nan lenkapasite ki pat ka administre tèt yo kote yo toujou depan de lòt peyi sitiyasyon sa te yon ka fenominal. E kounye a, nan moman sa ke nap nap pale la, nou antre nan yon peryòd de kowonaviris, kote kowonaviris sa se li menm ki sèl lapli e lebotan etan pandemi yon fason kap toumante mond lan, kote an prensip poko janm ka gen yon yon prevansyon de sur ki sòti sou li, an prensip nou kapab di tout nèg yo toujou rete nan esè Setadi se yon batay jewopolitik k ap fèt lè w gade pozisyon Lèzetazini kanpe, pozisyon ke Lachin kanpe. Setadi se yon se pa yon pozisyon vrèman doun fason pou pou ta fè yon feso, pou ta fè yon yon alyans doun fason pou te ka konbat kowonaviris la, doun fason pou te ka pote soulajman oubyen bare l, stope l. Men se pa sa ki se pa sa ou wè ki nan liy ki fèt lè w ap gade E pa san rezon ke Larisi di ke atravè batay idewolojik kap fèt ant Lèzetazini e Lachin nan, sanble nèg yo konn sa ki fèt la, nèg sa yo ta sipoze tande yo, ta sipoze tande di tonton peyi sa yo nan tribinal entènasyonal paske yo gen mo pou yo di nan mouvman sa, yo gen mo yo pou di nan ka sa yo. Pa egzanp, si n ap gade pou chif ke kowonaviris gentan pote ale deja, li nan 4 milyon 580 mil 222 moun ki kontamine e moun ki mouri li nan 308 mil 943 mò e moun ki geri li se 1 milyon 6 mil 54 500 moun ki sanse geri. E mwen mwen menm se yon bagay m toujou di, a chak moman ke chif Sa yo doni sou doni syantifik. Mwen toujou di se pa vrè chif la, se pa chif ki ankò verite a, paske gen de peyi, gen de moun k ap mouri san ke yo pa menm arive kontwole kòman moun yo ap mouri. E menm nan lè peyi rich tou, sètadi gen de chif, vrè chif, yo p ap janm mete l deyò, sètadi pou de rezon Politik komèsyal tou ou de ou pou de rezon e politik diplomatik tou. Paske nan tout ka sa toujou gen tout jan de estrateji sa yo fò n pa inyore l paske an prensip chif sa yo ke y ap fè sòti a li p ap janm chif ki reyèl vrèman. E nou konnen tou e lè n ap gade pa egzanp m toujou pran yon peyi pou m fè yon yon idantifikasyon pa rapò a jan kowonaviris la frape l. Pa egzanp, jodi a, n ap pale de Brezil kote Brezil li nan sitiyasyon ki veritabman tèt chaje kote li pozisyone an sizyèm pozisyon dèyè Litali, sètadi ki avèk yon chif de moun ki enfekte paske leplisouvan lè yo pale w de chif de Brezil yo, Yo toujou di w fò w miltipli yo pa 10, yo pa 12, yo pa 15 pou w kapab jwenn reyalite a. Paske yo pa janm ba w jan bagay la ap mache la, vrè chif la, li pa janm afi, yo pa janm afiche l vrèman. Sètadi pou sa ke yo ban nou kòm done syantifik etan ke chif, sètadi moun ki mouri nan Brezil li nan 15046, sètadi moun ki kontamine li nan. 222877 moun ki kontamine e san ke n pa bliye lakay nou Ayiti kote li te nan 318 moun ki te enfekte, sètadi 20 moun ki te mouri e 29 moun ki te geri. Sè sa se done chif ki te chifre apati de yè samdi a. Men pandan m ap pale avè w la sòti Pou travèse de de zè an plis, sètadi nou konnen chif sa li pa ankò rete menm jan li ankò yon fason ogmante paske pou kowonaviris e se a la segond nou kapab di chif li monte sètadi se konsa ke se konsa li ye li menm li pa rete nan li pa rete stab pou plis ke 24 èdetan sètadi se a la segond ou tande chif la li varye. E, anplis, sa n kapab di, akote de kowonaviris k ap vin fason k ap wonje mond lan, k ap detui mond lan, ki rete yon defi pandye sou tèt mond lan, men, pa bliye gen lòt lòt epidemi toujou ki toujou ap bay pwoblèm, ki toujou de fason ap ap touye moun. Nou konnen ann Afrik de Lwès sa Ebola te fè. Nou konnen ki fenomèn Kòb kòmanl tap touye moun lèn gade nan lane 2014 a lane 2015 nou konnen ebola te fè ravaj nan zòn sa kotel te pote ale nan ane sa 11323 moun e nou gen maladi raj se yon maladi ki transmèt de animal a moun sètadi ozanviron chak ane li touche 55 mil moun E nou san nou bliye H1N1, sètadi se yon viris ki te fabrike pa Ron Fouchè, sètadi yon Nèlandè, sètadi nan laboratwa, sètadi kote viris sa, li te li te deyò koz li menm, sètadi sètadi pou montre w kote mechanste lòm rive pou yo kapab detwi vi detwi vi moun. Nou gade Marburg, lè l ap di, Yon fyèv emorajik, se konsa ke l manifeste li menm. E lè n pase pa deng, sètadi yon grip twopikal, swa w di deng oubyen grip twopikal, enben grip sa a li menm li transmèt pa mwayen moustik, sètadi depi moustik la pike w, sètadi ou kapab atenn grip sa a. yo kapab atenn grip sa. Gerard di, Ozanviwon chak ane gen 50 milyon de moun ki touche. E nou pa bliye, sètadi VIH, timidman li toujou ap fè dè viktim. Jiska prezan kote m ap pale avè w la, poko janm gen yon vaksinasyon serye ni fason pou prevansyon oubyen pou kapab pote yon tretman definitif pou li. Men senpleman nèg yo ba w medikaman d'une façon pou w kapab viv avè l nan san w. Pandansetan, il suffit que. VIH la ki se orijin ki se sida, kote li rann kò a san defans, sètadi de globil, globil blanch yo, globil wouj yo, li li atenn yo, okontrè ke li atenn yo, li vin rann kò a san defans, sa di li posib pou nenpòt maladi ka vin pote w ale, egzanp lè w vin jwenn moun sa vin li kontamine pa kowonaviris, le pli souvan moun sa li oblije w pa kapab reziste avèk avèk covid 19 la. Sètadi an prensip nou kapab di e nan moman sa yo e mwen analiz ke m fè d'une façon individuelle e majorite moun ke covid 19 la ap pote ale son seri de moun ki te sanse enfekte ki te mal ki te malad sa pa vle di pou otan m di se moun ki malad senpleman covid 19 a pote ale non e pa sa m vle di non men jan de moun sa yo ki gentan touche pa yon ansanm de maladi deja lè sa li vin plis frajil pou li e nan sans sa ke m di ben sa ke m vle di pa la e nan tout sosyete e pwoteksyon endividyèl la li konte li konte sètadi Nou konnen teknik yo deja. Se pwoteje tèt nou youn fason respekte tout prensip konsiy ke yo yo yo bay yo afen ke pou n kapab mete pou n kapab echape nou avèk flero sa di fason k ap kraze mond la k ap toupizi mond la. Ebyen se sou sa ke m te vle fon ti pale avèk nou jodi a youn fason pou m pa t kite nou. Pou m pa t kite nou san ke m pa fè, san ke m pa t fè ti entèvansyon sa yo. Mwen di mèsi, mwen di nou mèsi pou ti tan ke nou pral ban mwen pou n kapab tande videyo sa, pou n kapab e, e pote kritik nou an, a, anvè m. Sa di kritik nou l ap pèmèt mwen fò, l ap pèmèt mwen kapab mache byen, paske san nou menm m ap fèb, mwen p ap ka rive. Men m mande kolaborasyon nou tout. Nou konnen. Pa bliye de fason. E fè l mache afin ke lòt moun kapab tande, kapab pote kritik. Kòmantè nou ap bon, l ap pèmèt mwen fè m fò. Mwen di mèsi, a la pwochèn pou yon second video. Mèsi.